Welcome back sou chanel la Kòm nou deja konnen Bal se gran sè nou ki la jodi an Atis lan One love guys, gran sè nou ki la jodi an Nou di nou tout byenveni back sou chanèl lan Jodi an nou pote yon bèl ti vlog pou nou guys Guess what M poko ap di nou guess, m poko ap di nou kisa kap gen nan videyo an So jodi an mari m gen pou l vini guys Sak pral gen la So mari m gen pou l vini jodi an aswè an So li relem Li an prod lap vini guys Nou deja konnen li pat la nou tap mande pou li So nou pral fon ti vlog ansanm Pou nou ka wè mesye an guys ok So jodi an lap vini Mwen pral pare Rete tann mesye an Kom nou gentan wè sa chanm nan mès la Pa gen dra sou kabann nan nou just gen sa matla Mwen te retire dra yeswa koz kom tap grate But li te Jessica te fek chanje l pou mwen li te fek gen like 3 jou depil chanje but mwen panse se avek soup lan mpa alèji. So mte retire dra. So nou ka wè chanm nan lan mès. So nou pral chanje chanm nan nèt. Nou pral fikse chanm nan pou nou pare pou mesi an guys. Nou pral fè bèl ti vlog, bèl ti bagay romantik guys. So rete branche avèk nou. So m pral rele bòn nan kap travay avèm nan. Ok. Ou konnen. M pral rele bòn nan. Sèvant lan kap travay avèm nan guys. Pou vin netwaye chanm nan ban mwen.

Kòm afè wè Bondye, kab lan byen bèl. Byen bèl, byen bèl. Kòm nan bèl, ti lèy byen bèl. Zanmi. Hey guys, nou di nou tout welcome back guys. M te di nou sa deja guys. Yes guys, m te di nou sa deja ke mesye a gen pou l vini jodi an. So, m te gen tan di nou ke l gen pou l vini. So, m fin ranje chanm nan la, haye chanm nan. M fin ranje chanm nan. Kòm nou te ka wè deja, sa se after chanm nan. Nou te wè lè l te avan. Sa se after, tout bagay fin ranje guys. M fin ranje chanm nan kounya la pou mesye an. Mesye an gen pou vini guys. Ok, so m fin ranje ti chanm nan. M toujou make sure guys, m toujou fon ti bagay espesyal. Te mèt se pou an gwo, an gran bagay. M toujou fon ti bagay espesyal pou ki sòn konnen. Se pou m ka fè l santi. Ke kay lan toujou make li. Ou konprann? Kay lan toujou make prezans li lè l pa la guys. Ou konprann? Se konsa ou konnen. Gason ayisyen se konsa yo ye. Ou konnen ti bebe yo ye. Ou sipoze ba yo tete pou fè yo dòmi. Ou konprann sa m di w? So, yes guys. Nou konnen kòman gason ye guys. Gason ki nenpòt ti bagay tou piti ou fè pou yo, ou konnen l pa gen enpòtans guys. Epi, pou ou li pa gen enpòtans pou yo, se yon big deal li ye, yon gwo bagay li ye pou yo. So m ta swete nèg tchòk lan vrèman apresye sa m fè an guys. Romantik, plis ti bagay familia right? So, nou di nou tout mèsi guys, nou di nou tout rete branche so m gen pou m al pick up li airport a 10 heures guys, so rete branche avè nou ok. So rete branche avè nou, so n ap. Toujou fè ti video lè mwen fè prank lan lèm pran li avèk lèl rive lakay lan and then kòman nap end up night lan ok guys alright baby m alright I love you guys mwaa. Yes guys so mwen pral benyen kounya pou mwen ka al chèche mesye an guys so m te vle fon ti video ansanm avè nou so se mwen menm m pral nan shower kounya so m pral fon ti benyen guys. Pou mwen al chèche mesye an ok mesye an mesye an Gadon douleur Mal chèche mesye an guy m fin m fin prepare So m pral benyen kounya pou mal dèyè lèpòt ok So rete branche avèm wè lèm fin benyen lèm fin met rad nap Kontinye ti video an, ti vlog lan guys. So pou nou wè kòman vi nou ye, kòman kòman vi pam nan ye, kòman vi maryaj pam nan ye, kòman vi long distans mwen an ye. So m ladan l lontan guys, so nou gen pou nou pale sou sa. M nan long distans lontan guys. So nou gen pou nou pale sou sa, pou nou ouvon sijè sou sa, pou nou fon ti video sou sa, pou nou pale oswa pou nou fon ti live guys ok. Rete branche ansanm avè mwen ok guys. Mwah, m al beye kounya, lè m fin beye, m ap fon ti.

Yes guys, mwen nan wout mwen pal chèche li So mwen nan wout, mwen sou highway lan guys So mwen pal chèche li Yes guys Se konsa li ye pou mwen guys Se chak li vini, mwen sipoze ale pick up li airport uh, Yes guys Yes moun mwen yo, yes, se vis ak Frè sè nou ap mennen so li pral pikòp mesye an li pral pikòp gran frè nou li pral chèche gran frè nou airport guys yep n'a pral wè gran frè nou la talè so mwen pral Miami airport ok
Moun ki gen tan pran l pase map chè

Ok mes amours, se yon ti vlog kem te pote pou nou guys. Mesye al benyen li poko fin benyen. So rete branche ansanm avèk mwen pou gade kòman semèn ap dewoule pou nou ok guys mèsi tout moun ki te gade videyo an si w renmen l kite yon ti like kite yon ti kòmant pou nou pa bliye abòne pataje chanèl la avèk yon zanmi w yon fanmi w chachou pap di moun yo anyen hi guys